Paske lè misye rive nan Paris Saint-Germain, pou mwen menm misye vin ankò pi fò. Li fè pi bèl bagay nan Barcelone, men nan Paris Saint-Germain Neymar te tou senpleman enjouwab. Men, le sèl bemòl, se sa nou pral di pi devan an kòm youn nan dezavantaj youn nan pi bèl jwè ke nou wè k ap jwe foutbòl. Ok. Sa k fè mwen di youn nan avantaj ke Neymar ka pote pou Brezil lan, se adrenalin Se objektif pèsonèl lan. Sa vle di se yon jwè ki trennen nan labou, se yon jwè, deja ann pa bay tèt nou manti e nou ta kapab poze tèt nou kesyon sa a, nou ta kapab menm pale de skon apèl la chute de Neymar paske deja le fè ke gon suspens si Neymar ap nan mondyal san Neymar pa blese sa se deja yon defèt pou yon jwè ki nan nivo sa a. pou yon jwè ki te ki te nan tout diskisyon ki egziste yo ki te sou tab la nan nivo sa pa konn si w konprann non sa se deja yon se deja yon yon sòt de e dezavantaj pou jwè foutbòl sa se yon dezave èske w konprann imedyatman ke tout moun ap tann Neymar yo rele Neymar peyi kraze paske moun anpil moun ki pa t espere Ancelotti te ka bay yon surpriz. Sa na pa ete le ka, tan mye pou Neymar e sa famiy e se fan. Pa gen pwoblem. Men pou lenstan, se nan nivo pou konprann ke jwè a telman konn yon deklen ke menm pandan lap jwe nan Santos lan, menm pandan Ancelotti bal ultimatum nan fol rive fizikman an, Donk jwè sa a menm li menm ki Neymar yap bay yap fè lis ki ta gen pou ap kontan paske yo rele l bagay sa pa egziste monchè depi yo di atakan Neymar menm jwè nan Argentine la yo pral bay lis lan la se si Messi di l pap jwe pou l pa jwe èske ou konprann sa m di w lan se si Mbappé di l pa pral nan koup di mond pou Deschamps pa rele l men gen de jwè foutbòl ou pa ka pa rele yo se tankou Pedri nan Espagne blese pou l blese. Èske w ka pèmèt ou pa rele Pedri nan Espay? Ou pa kapab, ou pa fou, ou pa gen anyen ki tonbe sou tèt ou pa tonbe sou tèt. Èske w wè sa kontinye avè w la? Donk se sa. Menan, lè w pran jwè sa ki konnen sa, li menm ankò li te di w ke, dayè se nan objektif sa ke l rejwenn Santos, yon fason aske li resose l, se te trè byen, e l ap bay tout li menm, l ap anbwouye l tou avèk fanatik yo de tanzantan, e l ap jwe avèk yo, y ap anmède l, y ap desann li. Y ap fè l konnen ke l pa pral nan koup di mond etsetera etsetera. Y ap kritike l an dirèkt e l ap di yo ke li pa ka fè tout bagay pou kont li. Nou dakò. Neymar sa a, yo rele l pou koup di mond. Se yon Neymar ki ka pote anpil pou gwoup sa a parapò avèk moun li reprezante an, non l, efori k ap gen otou de li. Men tou, nou pa pral bay tèt nou manti, menm yon Neymar ki a 30 pousan, li pi fò ke pi fò nèg yo ki a 200 pousan nan ekip la. Pou m pa di l pi fò ke tout. Pa gen youn ki gen talan Neymar nan ekip sa. Am dezole pou yo. E nèg yo konn sa tou. Yo konn sa. Yo pa gen pou yo bay tèt yo twòp pwoblèm. Sof si yo ta malad. Ou konprann? Sof si yo ta malad pou yo ta fè bagay konsa. Ya. E. Mac rele ou met rele Jimmy mwen menm mwen misye tap relem wap mandel sal gen thank you man epi bon wala nap kontinye e jwè sa ki vini an sil vini avèk adrenalin poul vini an sil vini avèk yon objektif pèsonèl ki se redore blazonl sil vini avèk mwen vle raple mond lan kem se Neymar donk m pral gon dènyè dans m pral fè mond lan sonje kiyès mwen paske jodi an la yap konpare Neymar avèk anpil moun. Yap konpare Neymar avèk moun ki pa menm gen on ka nan talan Neymar, men pa rapò avèk chif yo, pa rapò avèk regilarite yo, yo ka kanpe efektivman. Jodi an la Dembele pran balon dò avan Neymar. M pa konn si w konprann non, gen anpil jwè foutbòl ki rive reyalize pa mal de choz san Neymar e ke Neymar pa rive fè. Men e m panse ke. Sa se youn nan pi gwo vitrin, youn nan pi gwo chans ke misye gen la pou li, pou li, pou li, youn nan pi gwo opòtinite ke misye gen la pou li rekòmanse, pou li remete non l. Se kòmsi se, se yon nouvo depa ke la pwovidans bay misye. Donk a pati de la, misye pral gen pou l, pou l ankre non l, pou l ekri non l avèk, nou pral di nan pyè lan menm. Sa li ka ede Brezil. Li ka transande koyekipye l yo. Li ka pouse yo, li ka pran responsablite l, li ka vin lidè sa ke l pa t janm rive ye a malerezman an 2018 pa egzanp menm si wi l t ap jwe foutbòl men depi ekip lan li echwe moun ki se vizaj ekip lan l echwe tou. Anpil fwa nou malonèt wi nan pale foutbòl lè yo di nou yon jwè nou echwe le fèt ke l te fè 4 gòl nan yon mondyal menm kote a nou di konsa e non si se pou li ekip la t ap chanpyon non se tout ekip la k echwe Paske si ekip la te chanpyon se li ki tap premye parèt la, se li ki tap balon dò, se li ki tap gen tout afè l pou kont li. Ke l te fè 5 gòl depi li pa rive mennen ekip la nan siyaj li a 5 gòl li an li echwe avèk ekip la. Fò nou konprann sa pou nou sispann fè malonèt. E mennan Neymar gen anpil enkonvenyan nan jwèt li. Li te deja gen enkonvenyan lè l te a 100 pousan, jodi an la m panse ke li ka vin bay plis pwoblèm toujou. Kijan m eksplike sa? Humm. Lè Neymar te plizoumwen, Neymar gen yon foutbòl li t ap jwe ki te yon foutbòl bling bling. Se te yon foutbòl samba, se te yon jwè ki t ap jwe sitou pou li, li t ap fè le show. Dayè mwen menm, gen yon seri de seleksyonè m pa konn kòman yo te fè aksepte sa. Neymar gen boul lan la, li drible yon premye moun, yo lage l atè, l pran boul li ankò, li bay pas la, yo reba li l, li rekòmanse fè show l lan ankò, yo lage l atè, jiskaske match la transfòme an show Neymar. Donk son Neymar kap tonbe de tanzantan, son Neymar kap fè sinema, son Neymar tou ki te enprevizib. Lèm di enprevizib, sa vle di se yon jwè ki konn gen boul lan la, li tèlman renmen fè ti tonton, gen de pas li pral bay, paske se youn nan pi bèl kalitel, menm koekipyel yo pa konn si lap bay pas la, sil pap bay pas la.